Bonswa, bonswa, bonswa mes amours, kòman nou ye? Kalouti nan kay la, mwen tounen back ak yon nou videyo pou nou guys. So, nan videyo jodi an sa mwen fè? Nan videyo jodi an guys, mwen vin di nou merci pou tout moun ki supporte m. Mwen vin di nou merci. Men juste avan m kontinye, mwen ap mande nou pou nou like, pou nou abone, epi pou nou share. Ok guys, kite yon kòmantè pou mwen anba a tou. So guys, video jodi an se remèsye m vin remèsye nou. Mwen di nou mèsi, mèsi, mèsi, mèsi deske nou fèm vann lwil la. M ap di tout moun ki te òdè lwil pou semèn nan, lwil nou ap vin jwenn nou trè byento. Paske mwen pa la, m ap antre lakay mwen lòt semèn, rantre m antre, tout òdè pral jwenn mèt yo, ok? Tout òdè pral jwenn mèt yo. So, m te met yon ti kal ou yè. Mwen. Lwil la m santi lap kouri nan tèt mwen l fre. So w wè. Ou wè menm. Kounya la e sak fè map pase menm nan. M pral met yon ti bagay ankò m potko fini m di banm tou fè yon videyo pou nou. Ok guys. So mwen di nou mèsi anpil pou sipò nou. E tout moun ki te achte lwil lwil yo ap vin jwenn nou trè byento. E map mande tout lòt moun ki poko achte lwil kisa wap tann? Kisa wap fè? Paske lilo se pou ou. Lilo se pou nou. Mwen fè yo. E son pwodwi ki fèt avèk amour. Avèk swen. Dan la pwopwete. Son pwodwi m pran san m pou m fè. E ki prepare byen. Ki fèt avèk bagay òganik. E ki fèt avèk tou engredyan natirèl. San pou san engredyan natirèl. San bagay atifisyèl. Tout sa k ladan se bagay natirèl. E pi tout se bagay. Tout se bagay ou jwenn dans la nature ok se bon bagay ki nan l'huile mwen yo guys se sak fè map mande nou pou nou sipotem si ou sipotem se yon byen ou fè se yon byen ou byen fè paske lè ou sipote yon moun ou kontribye nan siksè moun nan ou kontribye nan pa an avan moun nan ou kontribye nan tout sa ke moun nan ta pral rankontre ki bon nan vil se sa ou fè e lè ou fè sa se yon byen ou fè M pap baw manti byen sa a Bondye ap baw rekonpans li kanmenm paske se yon byen ou byen fè ok se sak fè map mande nou tanpri guys kontribye nan siksè m ede m avanse fè m vann yon lwil depi w achte yon lwil nan men m se yon premye pa w gentan fè pou ede m nan siksè m e lè w achte grenn lwil sa nan men m ou mete l nan cheve w ou wè l bon l ba w sèvis ou pral kenbe m kòm kliyan chak fwa w bezwen yon lwil w ap twouve l pa anyen pou w ekri m pou w rele m pou w di m Carlo ti m bezwen yon lwil wi map pran yon lwil ok m voye kòb la pou ou sou cash app. Ok, voye loul la. M ok, m ap voye loul la pou ou. W ap jwenn li tèl lè. S on bèl bagay li ye. So, s on fanmi tou nou kreye. Paske s on fanmi li ye. Lè w ap rele m, Kaloti m bezwen lwil. Ok kliyan m, e m ap voye l pou ou tèl lè. Ok, m voye kòb la pou fanmi lan wi. Se konsa fanmi lan grandi. Ok, so mwen menm mwen vle fon fanmi ansanm avèk nou. M ap mande nou pou n ale. Abone avèk chanèl Chanèl cook art mwen an pa rele cook art ankò paske mwen chanje non an li rele Carline cuisine art ok Carline cuisine art ale abone avèk Carline cuisine art epi tou pa bliye mwen genyen Carlou secret shop chanèl la ale abone avèk li guys tout moun ki banm love la la banm love la nan 2 lòt chanèl sa yo mwen menm map banou love la back oprrk se nou konnen nou son sèl nou son fanmiy epi map di nou nan lavi tout sa nap fè pa janm dekouraje. Wè lè tankou mwen kap fè lwil la la, mwen pap dekouraje paske m konnen piti ap mennen gran. Yon lè yon jou ma gran tou paske tout moun ki vin gran jodi a, yo pat kòmanse tou genyen. Se ti piti, ti piti, ti piti epi men yo eklate boum kounye a tout gran, yo gen gwo izin, yo gen gwo antrepriz, gwo bagay. So, sèl bagay ou gen pou fè, ou gen pou detèmine. Ou gen pou kwè nan rèv ou. Pa kite. pèsòn di w pa ka fè sa. Pa kite pèsòn di w pa ka rive la. Pa kite pèsòn kontrarye w sou wout ou. Gade dwat devan. Vize wout ou dwat devan. Paske moun sa yo k ap dekouraje w nan wout la la a poutèt pou w pa rive a, demen si Dye vle se ou menm yo pral vin adrese lè yo gen pwoblèm. E lè sa w a sonje moun sa yo te konn ap dekouraje w pou w pa t avanse. Se sa k fè m di w sa. Pa janm kite pèsòn fè w santi w enferyè. Pa janm kite pèsonn desann ou. Non, se pou toujou monte tèt ou wo, mache avèk la tèt wot. Pito se ou menm ki sou, ki santi ou pa kapab tanke se moun k ap di ou pa ka fè sa, ou pa ka fè sa. Toujou konnen ke ou ka fè nenpòt bagay. Se volonte pou genyen. Paske depi ou gen volonte pa gen anyen ou pa ka fè nan vi ou. Depi ou gen volonte, depi ou vle, pa gen anyen ou pa ka fè. Menm lè ou pa t konn je a fè ga nan fèy malanga. Pa gen anyen wap ka fè. Paske se volonte a. Volonte avan tou. Ok? Se sak fèm di w sa jodi a. Pa kite pèsòn brize rèv ou. Pa kite pèsòn fè w santi w enferyè. Pa kite pèsòn fè w santi ke ou plas ou pa la. Non. Pa gen moun ki ka mete w deyò nan sosyete a. Plas ou tout kote. Depi se kote ki bon. Ki pozitif. Ou santi w ka pran elan. Ou ka mache la. Plas ou la. Ok plas ou la. Pa kite moun ki pou fè w konprann ke w enferyè, ou pa ka fè sa, plas ou pa la, plas. Hey! Non, non, non, plas ou tout kote ki pozitif. Depi w ka mache, ou kapab avanse. Sa k fè, tout sa w ap fè nan lari pa kite moun fè w, pa kite moun desann ou. Toujou monte tèt ou. Toujou bat pou monte tèt ou. Toujou priye Bondye tou. Toujou priye Bondye paske lapriyè se kle ki ouvè tout pòt. Lapriyè se kle ki ouvè tout pòt. Toujou priye. Remèt Bondye tout bagay. E pou ap wè kòman bagay wal mache byen. Ok? Wa sonje yon jou m te di w sa. M te di w toujou priye. Remèt Bondye tout bagay. E pou ap fè siksè nan tout sa w ap fè. Wap siksè k fo la. Ok? So, se sa m tap di nou guys jodi an. Lè w gon deviz, ou gon plan, ou gon rèv. l ap reyalize ak pasyans. Ou pa bezwen kouri. Ti pa, ti pa, ti pa wa rive. M ap tou di nou sa guys, mwen vann lwil la an gwo, m vann li an detay. Ou menm ki ta machte lwil la pa galon nan menm, m ap vann ou li. Ou vle m mete l nan boutèy pou ou tou, mete l e bol pou ou, pa gen pwoblèm m ap fè l pou ou. Ok, se yon sèl bagay w ap peye an plis pou sa. M ap mete l nan boutèy pou ou, m ap voye, m ap mete l nan boutèy pou ou, m ap mete l e bol sou li pou ou, si w vle l e bo pa m, si w vle l e bo pa w, Pa gen pwoblèm nou ap peye pou anplis pou sa. Ok Dakò guys so m te kontan pale avèk nou. M te mete kalouri a nan cheve m wi deja men m pral mete yon ti bagay pou nou paske nou konnen lwil sa s on trè bon lwil ki pral ede cheve w. Fè m vann lwil la w pap regrèt. Nou wè cheve m nou sonje kilè m te koupe yo? M te koupe yo devan nou la. Kounya la men cheve yo gentan ap grandi. Cheve yo tèlman gentan gran men menm s on bagay malè. S on bagay malè bagay sa yo. Epi nou ka wè sa yo founi. Nou ka wè sa. Yo founi founi. Ok guys. So lò fin mete. Epi nou ka wè bò tèt mwen. Nou wè. Eh. Nou wè bò tèt mwen. Pa gen bagay cheve manje. Nou wè sa. Pa gen bagay konsa. Pa gen bagay bò tèt manje. Nou wè. So guys. Fè m ban lwil la ok ou pap regrèt. Epi lè w fin mete lwil la gade pa bliye bay tèt la masay. Bay tèt la masay ok. Fè travay la konsa. M pap ba w manti. Ou pap pran tan pou wè siksè. Ou pap pran tan pou wè yon boutèy lwil. Depi son boutèy lwil wap kòmanse satisfè se mwen k di w sa. Depi son boutèy lwil wap kòmanse jwenn rezilta wap chèche a. Se sak fè nou pral vin devni kliyan. So se tout sa m tap di nou pòte nou byen a la pwochèn pa bliye pa kite moun fè w konnen ke w pa ou pa enpòtan. Konnen ke w son moun ki enpòtan menm lè w pat fè yon klas ou enpòtan. Ou enpòtan pa janm kite moun bese w toujou leve tèt ou toujou mache avèk la tèt wot ok paske pou moun ou pa enpòtan gen pou yon lòt moun ou enpòtan. Konn sa. Toujou konnen ke ou enpòtan. E se sak fè ou enpòtan menm nan vi ak nan sosyete a. Ou gen plas ou. Se sa m tap di w pa bliye. Pòte nou byen a la pwochèn. Mèsi. Se te Carlotti. Babay.